Plizyè inite espesyalize anndan lapolis la lanse on lòt operasyon nan plizyè blòk nan Kwadèboukè nan moman n ape pale la. Plizyè dronn kamikaz tonbe e genyen plizyè bandi nan moman sa yo mete absan pou yo. Inite espesyalize nan polis nasyonal la, nèg yo atake nan kafou marasa nan site Doudoun anpil bandi ki bay anpil pwoblèm. Nèg yo pa la ankò. Zanmi toupatou anndan video sa m gen pil detay poum pataje ansanm avèk nou. Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye banm nouvèl nou m espere nou anfòm men kanta nou menm nap kenbe. Lapolis ankò atake jodi a genyen plizyè dronn kamikaz ki tonbe nan plizyè zòn nan kwadèboukè nan site doudoun nan kafou marasa e genyen anpil mesaj ki ap pataje dènye tan sa yo gen anpil apèl kap fèt dènye tan sa. Lapolis la atake nan Kwadèboukè ankò e n konnen, fò m raple pou nou, gang 400 Mawozo a pa sèlman nan fyèf yon nèg tankou Lanmò 100 jou. Enben genyen plizyè zòn e pou rantre menm nan baz Lanmò 100 jou donk fòk ou pase plizyè kote. E espas sa yo se de barikad nou ka di konsa chèf de gang lan li menm li mete pou anpeche lapolis rive sou yo. Donk enfòmasyon n dispoze nan moman n ape pale la a, genyen plizyè dronn ki tonbe tou. Wi, lapolis la atake e plizyè inite espesyalize atake nèg yo, men genyen dronn kamikaz yo tak fòs la yo menm yo ta itilize pou atake bandi yo nan plizyè zòn. sou plizyè fwon tankou nan Kafou Marasa, nan Site Doudoun e enfòmasyon yo konfime nan moman n ape pale la genyen plizyè ti bandi ki tonbe. Men kounye a fòk nou klè sou sa e pou pwoblèm ki gen la pou nan nivo gang yo nèg yo achte lajan kontan peyi a donk moun yo espere si pral genyen de operasyon si operasyon yo yo relanse nan fyèf gang yo ankò Donk fòk omwen se de operasyon ki konsistan. Fòk omwen se de operasyon ki kenbe la, ki pa lage. Donk nan sans sa, donk omwen fòk genyen operasyon kontinye. Donk se pa jodi a lapolis fè yon kout operasyon la, epi yon ti tan ankò ou tande wi operasyon an fini, pa gen operasyon ankò. Donk fòk omwen si genyen de operasyon ki lanse la, donk fòk omwen operasyon yo kontinye. Paske n sonje la pa lontan. Lapolis la lanse operasyon nan Kwadèboukè e apre 2, 3 jou, nèg yo yo kanpe operasyon yo. Donk fòk omwen se de operasyon ki kontinye paske gang yo, nèg yo yo bay anpil, anpil pwoblèm nan zòn sa yo, espesyalman nan Kwadèboukè, kat San Mawozo, Lanmò San Jou li menm l ap dirije. Lapolis atake egalman nan Mirbalè. Pandan jounen sa, plizyè inite espesyalize nan polis nasyonal la, nèg yo atake sou plizyè fwon e genyen bakòp feray nan nivo Mirbalè, nèg yo egalman bò kote pa yo, yo atake. An menm tan lapolis ape gade kouman yo kapab atake, men bakòp feray nou konnen nan Mirbalè, se gras avèk nèg sa yo, Jodi a si gen de zòn bandi yo pa rive pran nan Mirbalè, donk se gras avèk bakòp feray ki nan Mirbalè. Donk bakòp feray atake nèg yo sou plizyè fwon, men an menm tan tou lapolis atake nèg yo sou plizyè fwon nan Mirbalè. Men banm e pataje rapidman ansanm avèk nou, daprè de enfòmasyon ki ape pataje la, genyen plizyè bandi ki ta tonbe nan nivo Mirbalè. E se gras avèk operasyon lapolis, e n sonje la genyen plizyè. blende, otorite nan lapolis la, nèg yo te voye nan Mirbalè, e gras avèk materyèl sa yo, lapolis ap gade kòman li kapab reprann kontwòl sitiyasyon an pa rapò, genyen plizyè milye moun yo menm ki oblije kouri kite lakay yo nan Mirbalè pou al tabli katye jeneral yo lòt kote anndan peyi a, fas avèk atak aso gang ame yo nan Mirbalè. E nan sans sa. Enben moun yo, yo espere la, genyen dilijans ki fèt pou, omwen lapolis la, avèk brigadye ki la, otodefans ki nan Mirbalè, yo kapab reprann kontwòl sitiyasyon an nan men bandi yo ki achte lajan kontan Mirbalè. Men antretan, zanmi toupatou, gen anpil apèl SOS k ap lanse pou 2 moun ki nan Kenskòf. Nou sonje dènye operasyon lapolis mennen nan Kenskòf la, ki lakoz genyen plizyè bandi ki tonbe. Anpil bandi ki bay pwoblèm men pè a l toujou tabli nan kès kòf e moun yo anben swete bandi yo pa retounen ankò e si bandi yo retounen ankò donk pi ta ka pi tri se nan sans sa gen anpil apèl k ap lanse la pou omwen leta li fè dilijans li kanpe bò kote moun yo lè genyen de operasyon ki mennen leta Li reprann kontwòl sitiyasyon an, li reprann kontwòl zòn yo, e nan sans sa moun yo ap lanse anpil anpil apèl dènye tan sa pou omwen leta li kapab reprann kontwòl sitiyasyon an nan Kenscoff pou anpeche bandi yo, nèg yo, yo revin fè dega sou sitwayen yo nan nivo Kenscoff ki yo menm depi plizyè mwa y ap konnen moman difisil nan zòn sa. Men antretan banm raple pou nou rapidman. Genyen otorite yo nan Konsèy Elektoral Pwovizwa a, yo ouvri la anrejistreman pou pati politik yo kap kòmanse 2 pou rive 12 mas 2026 sa a pou moun ki gen volonte pou al patisipe nan eleksyon pou yo kapab fè l. Donk Konsèy Elektoral Pwovizwa a, yo presize nan yon dokiman ki obligatwa pou pati politik yo ak regwoupman politik yo, Konfòmeman avèk dekrè elektoral premye desanm 2025 lan, Konsèy Elektoral Pwovizwa, CEP, a, yo pibliye yon nòt pou laprès, yo anonse ouvèti ofisyèl peryòd anrejistreman pati avèk regwoupman pati politik yo k ap kòmanse 2 pou rive 12 mas 2026 lan. Donk nan pwosedi sa a, li enskri nan kad atik 143 nan dekrè elektoral premye desanm 2025 lan. E, yo menm la ki fikse kondisyon administrativ patisipasyon pwosesis elektoral 2026 lan. Donk, reprezantan ofisyèl yo, yo envite pou yo kapab prezante nan biwo santral CEP a ki nan 72 rue Stephen Archer nan Petyonvil antre 9 è e 16 è. Donk, pou yo kapab vini avèk dokiman yo. Anben moun ki genyen volonte pou al patisipe nan eleksyon la. Rapidman nou pral pataje enfòmasyon sa yo ansanm avèk ou. Se on akt konstititif notarye pati politik la. Akt rekonesans pati politik sa, stati pati politik sa, pwose vèbal plis ki resan asanble jeneral pli resan kongrè ki te dezinye direktwa pati politik sa a defo. 2 son reprezantan ofisyèl, akt notarye otorize mandatè ki vin enskri pati sa bè korespondans Ministè Lajistis ki atestan anrejistreman pati politik sa, sig pati politik sa, anblèm pati politik sa, logo pati politik sa avèk koulè yo, Kopi koulè kat didantifikasyon nasyonal sin ki valid, reprezantan ofisyèl mandatè sa a, avèk on CD oubyen on kle usb avèk ki pa gen an viris ladan l, ki genyen anblèm, logo, pati politik sa a sou fòma png avèk jpeg, se sa yo fè kwè. Donk, lis dokiman ki ta dwe soumèt gwoupman avèk regwoupman pati politik yo, toujou selon atik 143.

Dokiman notarye, pwosè vèbal ki resant asanble oubyen kongrè ki te dezinye direktwa chak pati manb yo. Korespondans Ministè Lajistis ki ateste anrejistreman chak pati manb yo, Akt rekonesans chak pati ki fòme regwoupman politik sa a defo, reprezantan ofisyèl akt notarye ki otorize mandatè yo enskri nan non regwoupman sa a. Si gen regwoupman sa a. epi anblèm, logo, regwoupman sa, eksetera. Donk se kanmenm on eta ki estratejik nan pwosesis elektoral yo, anrejistreman an kon li konstitye la on kondisyon preyalab ki endispansab nan patisipasyon nan fòmasyon pati politik yo nan pwochèn eleksyon yo ki ta dwe fèt anndan peyi a. Nan nòt sa, CEP a, yo reyafime angajman yo pou yo kapab kondui yon pwosesis enklizif, enpasyal avèk transparan nan faz pou kapab òganize eleksyon anndan peyi a pou pèmèt genyen yon lòt gwoup moun ki rive anndan peyi a pou pèmèt la a genyen Yon lòt gwoup moun ki rive pran tèt peyi a. Donk, malgre kontèks sa la li parèt difisil anndan peyi a, men Konsèy Elektoral Pwovizwa, zanmi toupatou, nèg yo anonse la enskripsyon pou pati politik yo. Donk, se vre, gang sanse pran prèske tout kote anndan peyi a, nèg ki gen zam nan men yo achte prèske tout kote anndan peyi a, men ta sanble la Konsèy Elektoral Pwovizwa, nèg yo pa antann fè bak. Nèg yo antann kontinye avèk òganizasyon eleksyon anndan peyi a. Lò kounye a fòk nou poze tèt nou kesyon, èske sa ki genyen la a, nèg yo ap rive òganize eleksyon avèk gang yo? Paske jodi a fòk nou konsyan, Preske tout kote anndan peyi a, de nèg ki genyen zam nan men yo, yo achte peyi a lajan kontan. Eske pandan 1 an sa, ya responsab yo, gouvènman, premye minis la, nèg yo pral mete kap sou pasifye peyi a? Fasilite omwen genyen de kote, genyen de teritwa la, de nèg ki genyen zam nan men yo, nèg yo achte lajan kontan. Eske leta jodi a pral reprann kontwòl wout nasyonal yo? 95 pousan kapital ayisyèn nan, nan moman nape pale la, se de nèg ki genyen zam nan men yo, ki achte lajan kontan. Plizyè zòn nan peyi a, se de nèg avèk zam ki achte yo lajan kontan. Donk jodi a, fòk omwen gen yon bagay ki fèt, fòk gen yon halte la ki fèt pou mete otan e omwen pou genyen de eleksyon ki òganize nan peyi a e genyen de lòt gwoup moun ki rive opouvwa anndan peyi a.
Lapolis atake yon lòt fwa ankò maten vandredi sa a ekip koalisyon kriminèl Viv Ansanm, presizeman ekip Lanmò 100 jou 400 Mawozo nan zòn Site Doudoun, tout zòn sa yo nèt. Pase konnen depi w di Kwadèboukè, w wè Site Doudoun, Marasa, Nan Remi, Dival, pou ale tout kote k gen ekip vrèman baz nèg 400 Mawozo yo. Be pa bliye tou nan zòn site doudoun e tout zòn nan remi nan duval kafou marasa be lanmò sanjou epi ekip chyen mechan nèg yo plase sòlda nan tout zòn sa yo men site doudoun e zòn nan remi zòn duval kafou marasa ou plis jwenn nèg 400 mawozo yo se pou nou di ke dezir se pou nou di ke se vè klonad antwàn. Maten an la, te gon festival dron nan zòn sa yo. Kisa ki gen kòm bilan, kòm rezilta, jiskaprezan Désir, jiskaprezan Sévère, nou poko gen twòp detay, nou poko gen twòp done an tèm de bilan. Men, te gen gwo panik, te gen gwo tansyon nan zòn sa yo, akote de dron ki te lage, men te gen anpil kout bal ki t ap chante. Moun nan tout zòn Santo. Moun nan tout zòn Jeral Batay, moun nan tout zòn e Andy Delmas 75 tout nan blòk sa yo, yo tande bri dronn sa yo e gen moun ki menm di genlè se ti misil tèlman dronn sa tonbe fò e tèlman frape fò Désir Claude Sévère e zanmi entènot nou yo. Pa bliye ke sekretè deta ameriken Marco Rubio. Misye ki te rankontre avèk PM Alix Didier Fils-Aimé nan kad 50 tièm konferans chèf deta e gouvèneman caricom ki òganize nan St Kitts and Nevis ebyen kote ke selon PM nan e selon ebyen sekretè sekretè deta ameriken an klèman di ke ebyen Etazini renouvle angajman l pou l kapab akonpaye otorite ayisyèn yo e pèmèt ke yo kapab rive tabli sekirite, pèmèt ke gen lapè ki tabli nan peyi an e rann ke lavi kapab reprann kòmsadwa, dezi. Sever e Clonade Antoine. Kounye a la menm, de menm tou, Marco Rubio klèman di ke gen de dispozisyon ki deja kòmanse pran e pou pèmèt ke yo rive fè rive sa n rele GSF lan, Fòs Sipresyon Gang nan. Nan dosye Daphné al. Kouman? Aspil, si m twonpe m. Se konsa m kwè. Daphné Aspil, alyas Betina, pa gen konsa si m pa twonpe m. Ki se manman pitit jounalis senyor spòtif trè rekoni Harold Domon. Nèg boul la. Fò n klèman di, manman pitit Harold Domon, Betina, e Aspil alyas alò Dafne Beti Aspil alyas Betina lapolis arete nan dat ki te 11 fevriye an nan paraj Chan de Mas selon Harold Domon Harold Domon eksplike ke m kwè anpil nan nou tande l sou lòt medya e nou menm si n pa tande m ap rapòte pou nou sa misye di an misye klèman di ke depi 2021 Li pa rete kafou. Men kòm yon papa responsab, ke l gen 2 pitit avèk Daphnée Aspil, li toujou bay mwayen pou pitit li. Pitit li yo. Ebyen, nan dat ki te 11 fevriye an, li te egzakteman gen randevou avèk manman pitit li ki se Daphnée Aspil Bethina pou te vin dèyè kòb nan men l pou timoun yo. Sou Jeune Mas e se de la etan, la polis poze la pat sou Daphné Bethina alyas, alò, Daphné Astride alyas Bethina. Ebyen, Harold Drummond klèman di de e Sévère Désir ke li panse se te yon bagay 30 minit lè fin arete l. Se aprè kelke èd tan, dcpj yo rele, pou la polis, polisye rele l, yo di l, y ale avèk e Daphné o nivo de dcpj. Kisa Harold Drummond eksplike de manman pitit li an? Li di wi konnen. Se yon tiktokeuse ki trè enfliyan sou rezo a. Li se yon manbo asogwe ki fè sèvis pou moun. Li se yon moun ki gen komès ki vann bagay kòm si e store vann rad. E pi li gen yon klèb nan zòn mawoutye nan kafou zòn sa yo. Men aktivite relasyon l avèk gang li pa konnen. Aktivite pwoksenitiz kòm si pou fè pou kesyon pwostitisyon. Pran jèn fanm mennen al fè krèy kòm manman krèy. Nan baz Izo, Harold Domon klèman di ke li pa konn bagay konsa, li pa konnen si dam nan ki se manman pitit li an nan aktivite manman krèy. Sa vle di madivinèz paske si wap pran fanm mennen fanm al fè krèy pou bandi sa vle di ke ou se madivinèz, ou nan krèy tou, wap fwote tou avèk medam yo, fòn nou di bagay la klè. Men, sa ki sa ki deranje anpil moun, e fòn klè sou sa Désir, byen ke m pa pral chita emisyon sou sa non men moun vle sa. E Harold Domon klè se sa ka rive Ou ka fè pitit avèk yon fi, ou pa ansanm avè l ankò, ou pa konn ki aktivite l ap mennen. Sa rive, gen anpil nèg k ap gade nan sa rive. De menm tou, fi a kapab fè pitit avèk ou menm kòm gason, li pa avè w ankò, li pa konn ki aktivite w ap mennen. Sa vle di lè de kote. Sa vle di li pa yon rezon paske li gen pitit avèk Harold Domon pou ke Harold Domon konn sa l ap gen kòm aktivite. Si lè l te nan vil. Lè l te nan vi, l te gendwa konnen sa k ap regle, sa l t ap regle. Men kòm li vin pa nan vi l ankò, li sèlman konnen ke l gen rapò manman ak pap, manman, alò, papa ak pitit ansanm avèk li, li kenbe rapò sa a avè l, atravè timoun yo. Men kounye a, aktivite krèy manman, krèy madivinèz, e kouman ma, relasyon avèk gran, paske manbo, ou panse, bèl grenn fanm m ap gade tankou Daphnée la, an li mennen, li mennen medam yo al fè krèy pou Izo, Izo pa kraze l tou? E madan Izo l ye tou wi, e fanm Izo, fanm nèg yo l ye tou. Li klè mesye oh ou mèt gen fanm konsa izo se pi gwo atis mafya mond lan epi ayiti gen pil lajan nan menl ah map mennenl al pran lajan menm pa pran lajan tou mwen menm hehehe ah dafne ap mennen medam yo al pran lajan li pa pran lajan tou ebyen izo ap bal lajan san li pa plumenl san li pa fwote avèl tou sa vle di ke gen nèg wap gade la nan lari a fò wap pridan avèk yo men nap rete tande dcpj paske li klè. Nouvèl la pran lari, Harold Domon kriye, paske m kwè ke gon timoun, li di gon timoun 4, li gon yon demwazèl 14 lane, e li gon ti jèn jan 4 lane, sa vle di gen 2 timoun avèk dam nan. Jodi a timoun yo, se pi gwo lapenn ki nan chagren, paske y ap mande papa a, nan kisa manman l tonbe la, nan kisa manman l ye la. E Ardo Mwen di klèman ke li pa konn sa pou l di timoun yo. Sa vle di pa li pa konn eksplikasyon. KEP an ap rapousib avèk dezyèm jounen e kesyon rankont ke l ap fè avèk ansanm de pati politik yo, alò, yon ansanm de sektè dizon byen, sou kesyon dekrè elektoral lan ki ta kapab di lwa elektoral la. Kòman nèg yo dezi an, Sévère, Claude Antoine, banm kòmanse avè Désir kòman nèg yo Désir? Bèl sitasyon nou bèl eminyon fòm trè kontan pou nou rejwenn pou n vin enfòme zanmi entènot yo pandan w pale de KEP a KEP a louvri enskripsyon pou pati ak regwoupman politik yo konsèy elektoral pwovizwa a anonse ke l louvri peryòd enskripsyon pou pati politik ak regwoupman yo pou yo vin enskri soti 2 pou louvri 12 mas 2026 kap vini la. Kay pè ap manse se rezon monchè. Bon, sa vle di wè e mesye yo pare pou yal nan kesyon eleksyon tankou jan yo tap pale la Dens Pèson Jean Wilner Sévère Daprè dispozisyon ki pran daprè dekrè elektoral premye desanm 2025 lan reprezantan strikti pati politik ki konsène yo envite pou yo prezante nan biwo santral KEP a pou y al depoze ansanm dokiman ki genyen. Alò, biwo santral KEP a li chita nan Petyonvil chak jou ant nevè nan maten, enben ansanm aktè sa yo genyen pou yo pwente pou jiska katrè nan aprèmidi Blèz Pitèsonn. Dosye Dafne Aspil la Blèz Pitèsonn li pèmèt anpil jenn gason, jenn pwofesyonèl Bezwen tire leson nan sa. Menm jan avèk ka Beatrice avan yè la. Menm jan avèk ka Jerry Facile avan yè a. Se 2 moun byen pòtan, byen bèl, byen prezantab nan lari, w ap twonpe, y ap twonpe vijilans ou. Alò, malerezman, se Harold Domon, jounalis spòtiv trè rekoni anndan peyi a, se manman pitit li ki tonbe nan sitiyasyon an. W ap wè se pa non Daphné ki vreman e sou map la Blens Fèzon. Se de Harold Domon majorite moun yo pran an paske Harold Domon se yon figi piblik. Se li menm, yeah. Se yon figi piblik e sitou li nan radyo televizyon karayib anpil moun souvan akize nan kriz ke peyi a konnen la yo toujou di ki patisipe nan mennen peyi a kote li ye la a. Malerezman misye temwanye, li fè aveu, li dakò se manman pitit li men l pa konn kisal tap regle Blaise Pterson nan vil Hinche. Pandan gen operasyon ki ap mennen nan Mibalè, ayè divès zèfèyis tonbe vale agrenesans yo sa kouri yo chape poul yo, mesye Taliban yo ki te okipe yon espas ki rele La Casa ki se yon otèl, ebyen malerezman ayè genyen yon avoka ki rele mèt Frantz Boudin ki pèdi lavil nan Virhinche, yo rachel avèk manchèt, se moun yo pa idantifye ki koze zak sila blèse pèsonn. Nan Petyonvil maten an li leve avèk mouvman de pwotestasyon se ti machann yo ki pran lari pou yo di non avèk desizyon Majistra Kesner Normil pran pou deplas yo nan espas kote yo konn ap degaje yo. Nan sans sa a, yo mande Majistra Kesner Normil pou l aji avèk tèt repoze pou l pa al rann sitiyasyon vin bokou plis konplike. Nan retou Alix Didier Fils-Aimé yè anndan peyi a, nan salon diplomatik ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture, kote vòl komèsyal yo pa ka fèt men sa pa anpeche ke vòl avyon diplomatik yo yo fèt anndan peyi a, ebyen l deklare.

avèk Konsèy Sekirite Nasyon Zini an ki mande pou operasyon yo fon sispann pou yo rete tann deplwaman GSF lan ki se gwoup sipresyon gang yo ki gen pou deplwaye tanto mwa davril selon sa otorite yo fè konnen. Byenafè Joseph Zamor se non yon jenn gason nan vil Senmak ke lapolis arete ayè. pou aksyon ou zak zèfèyis ke l ap komèt nan vil la, nan vyole jenn fanm nan nwit sou zòn Pi Vè a, nan fouye moun pran lajan sou yo, pran telefòn sou yo. N ap raple Bien Affaires à Mort te arete dan lè zane 2017, 2018 sou Cliven Cetoute nan vil Senmak, ebyen li retounen arete ankò pou menm zak sa yo ke l ap fè. Konsèy minisipal vil Gonayiv la rankontre avèk divès prezidan e komite bann rara pou lanse sezon e rara a yo gade kòm yon espas, yon dat, yon moman istorik, yon patrimwàn ki pa dwe tonbe, yo lanse konsiy e dispozitif sekiritè ki pral gen pou gade blèspèsonn. Rantre nò peyi a, centre ville de Port-au-Prince, zòn kafou ayewopò. Se Claude Naider Antoine ki pral fè zòn sa avèk nou pou n al gade kijan sitiyasyon ye, èske tout bagay kalma, men Kenskòf presyon an toujou ap monte, Blaise Peterson èske Mibalè tout bagay kalm, Claude Naider Antoine li branche nan divès kwen sa yo, li pral pote detay pou nou Blaise Peterson. Banm salye Sévère avan, Sévère kòman nèg yo monfrè se plezi pou nou ansanm wi la banm bon salytasyon an.
Bonswa Blaise bonswa Desir bonswa Claude bonswa tout moun nou la nan fwape nou pral kòmante aktyalite yo.
Claude kòman nèg yo mon frè e jan ke enfòmasyon an ba li la maten an de trè to lapolis se alò lapolis task force epi PMC genlè mete pye yo atè nan kwadèboukè kòman nèg yo ye? Bonjour tout mesye chè bon weekend Blaise map salye w map salye Désir Venès map salye Jean Wilner Sévère map salye tout zanmi entènot nou yo ki toujou nan emisyon sa sitou emisyon mitan jounen an e pou konnen sa ki genyen atè a nan lari a an tèm daktyalite an tèm denfòmasyon men nou la nou pral pote detay enfòmasyon pou zanmi nou yo ki toujou makonnen ansanm avèk men sak nouvèl jisteman. E Blaise Peterson, jan w di l, m kapab di w pou maten an la, de trè to, m kapab di ebyen sitiyasyon li menm li ta pral dejenere, li ta pral mangonmen e nan nivo nou kapab di Taba an, m ap presize e pou nou mesye, ebyen deblozay la ta pral derape nan nivo komin Taba. Se la Anpil moun yo menm yo ta pral ap tande divès detonasyon, anpil kout zam e Blaise Peterson nan lè m kapab di kout zam sa yo menm yo te derape e sesi te gen m kapab di anpil moun nan lari paske li te trè to te genyen elèv lekòl nan lari. Enben, yo tap yo tap tande divès katouch ki tap tire, m kapab di, an direksyon de komin Taba. Sa pa tap pran twòp tan, enben, avanse yo menm yo ta pral fèt depi lè deklannche kout zam yo menm yo te derape a, enben, lapolis li menm ki nan nivo kafou Fleurgo, enben, yo te bloke sikilasyon. Yo te bloke sikilasyon an, lè m di yo te bloke sikilasyon, sitou machin yo menm ki tap pran direksyon pon Taba. Machin ki tap pran direksyon kafou marasa enben lapolis li menm li debloke nou kapab di sikwi sa pou machin yo menm yo pat pran direksyon sa men depi yè swa Blaise Peterson nan nivo site boudou nan nivo kafou marasa enben te genyen anpil anpil anpil kout zam ki tap tire depi yè swa men moun pat konnen vrèman kisa ki te genyen kisa bagay la li menm li te ye men depi yè swa te gen anpil detonasyon ki tap fèt nan. direksyon Site Doudoun avèk Kafou Marasa ki se gran frè avèk ti frè paske 2 zòn sa yo menm yo trè pwòch. Anben pou maten an la moun ki nan nivo nou kapab di Taba avèk menm Site Doudoun sa anben yo ta pral yo t ap tande anben anpil anpil boum yo t ap tande anpil anpil boum piske 7 boum pati M kapab di Blès Peterson nan nivo Kwadèboukè, men presizeman nan zòn Site Doudoun, lè m di ou nan, ou gentan konnen se dwòn kamikaz, enben m kapab di Task Force la li menm t ap lanse nan nivo, m kapab di Site Doudoun, Kafou Marasa, paske zòn sa yo menm yo vwazinen, enben moun ki nan. nan perimèt Taba, moun ki nan perimèt Ti Plas Kazo, moun ki jiska Dèlma 75, anben yo te fè konnen ke yo tap tande, m kapab di poum sa yo, e yo te santi sekous yo, yo te santi sekous yo, son fason pou m di w frapman dron sa yo Blaise se pa ti bagay piti, se pa ti bagay piti paske yon dron lage nan zòn Site Doudoun. Moun ki sap santi l, moun ki ti plas kazou santi sekous la, se pa ti bagay piti, se pa ti bagay piti men se te sitou lapolis jan m di a Blaise Peterson ki te deklannche avèk nou kapab di entèvansyon sa nan nivo depi Taba yo avanse Pon Taba, yo avanse Kafou Marasa e Site Doudoun se la festival la li menm ta pral deklannche festi dwòn nan li menm li ta pral deklannche plis pase 7 dwòn. tonbe nan espas sila. Jiska moman n ap pale la, se yon zòn li menm ki toujou sou tansyon, ki toujou sou presyon pa rapò avèk nou kapab di jan jounen an li menm li kòmanse a. Jan jounen an kòmanse a, li gen tan paralize tout aktivite nan zòn sa a. Dayè, aktivite yo menm yo, yo te deja pa t ap fèt a san pou san. Yo te deja pa t, m kapab di, solid solid nan zòn sa yo. Men swit avèk sa a li menm ki deklanche pou maten an la, afwon, m kapab di afwontman avèk dwon kamikaz yo menm ki t ap tonbe a, enben sa li menm li vin paralize nèt, li vin paralize jisteman anben aktivite ki konn ap fèt tankou nan nivo Kafou Fleyo pou pran direksyon bò DGI pou moute, m kapab di nan nivo Pon Taba e ale Kafou Marasa, enben tout espas sa yo pou jounen sa a. Enben aktivite yo menm yo vrèman vrèman vrèman paralize e jiska moman map pale avèk ou la Peterson enben lapolis task fòs la e PMC a yo menm yo toujou prezan nan perimèt sila e sa ki mete gwo van panik gwo toumant nan mitan eskòbòtè yo nan mitan m kapab di dezagreman yo menm ki nan zòn sa malgre genlè kote yo echanje avèk fòs de lòd yo paske yo fè yo twoke kout zam avèk lapolis. Men lapolis li menm li pote pi bon pi bon rezilta sitou avèk koze dwòn sa men lapolis li menm li ap avanse nan nivo komin kwadèboukè men map mansyone sa pou nou e lapolis jisteman poko li poko vrèman rantre anndan vant kwadèboukè pandan kòmansman jounen an e ti tèt bonbon nan ap fèt nan nivo kafou marasa avèk site toutoul paske se 2 zòn sa yo men kapab di fòs de lòd yo task fòs la yo menm yo limen pwojè. Kè yo pou jounen vandredi sa ki se tèt wikenn Blaise Peterson. Baba m mande w sa Claude Nader Antoine, poukisa fè, ala, m ka di l konsa, se kesyon pa m, ou menm w a ede, w a ede m, w a ede zanmi entènot yo, kouman fè lapolis se souvan Site Doudoun, Kafou Marasa e nan Remi yo toujou, yo souvan bay frap a, kòmsi, èske, èske vrèman la gen, gen, gen de, gen de gran fwaye de gang de baz 400 mawozo ki baze yo la? Oubyen èske la yo se vwa dantre oubyen pòt dantre Ekip nèg 400 mawozo nan Monsanju yo. E ede m konprann wi paske vrèman Kafou Marasa toujou rete yon kote toujou gen kòmsi m pa konnen si si si l rete yon pasaj e ki difisil pou lapolis men la a ou souvan tande se Kafou Marasa echanj yo ap fèt se pafwa Site Doudoun se pafwa Site nan Rimi. Ban m de detay non.
Idem tou Blaise Peterson e rezon ki fè ke lapolis se sitou zòn sa yo li toujou manyen anvan. N ap pale de Site Bouboun, n ap pale de Kafou Marasa, n ap pale de nan Rakèt, nan Remi. Enben zòn sa yo m site la, sitou 4 zòn sa yo, se de zòn yo menm ki se bastyon. Lè m di bastyon an, sa vle di ki genyen nou kapab di anpil. pil anpil eskò mòtè yo menm ki tabli e anpil eskò mòtè yo menm ki tabli e zòn sa yo sitou Best Tèson se pòt rantre komin Kwadèboukè si ou pase sou komin Tabar se pòt rantre Kwadèboukè si ou pase sou Tabar se vre kapab toujou gen lòt wout segondè men pase kafou marasa pase nan zòn site boudin se rantre. prensipal sou Kwadèboukè lè w pase nan zòn Taba e se sa k fè tou lapolis li menm se la l toujou manyen yo, se la l toujou frape yo avan e depi yo fin deniche tout zèfèyis yo menm ki nan rantre sa a, nan zòn sa yo enben lapolis li menm li ap kapab avanse avèk fasilite, l ap kapab avanse avèk fasilite. Se vre bagay la li menm li pa fasil, pale de Site Toudoun ou wè se yon. Bastyon e 400 Mawozo pale nan rakèt nan remese 2 lòt bastyon 400 Mawozo e de menm pale de pale de e Kafou Marasa son lòt bastyon enben se sa se sa ki lakoz ke lapolis menm ke zòn sa yo menm yo toujou manyen paske zòn sa yo se pòt rantre kwadèboukè lè w pase sou Taba e nou kapab di tou 4 zòn sa yo se zòn yo menm ki gen anpil anpil anpil eskòmòtè e se sak fè lapolis menm se zòn sa yo menm li toujou pase men l ladan l avan e si e sèlman si y ap fè yon rive anndan bouk la anndan nan komin kwadèboukè.
Men zòn sa yo gen moun k ap viv ladan yo gen moun k ap èske yo gen aktivite nòmal moun ap viv ladan yo oubyen pandan moun yo nan zòn sa yo men bandi yo toujou nan espas sa yo kòmsi y ap teworize moun yo.
Jisteman genyen moun ki ap viv nan zòn sa yo, lè w pale de nan rakèt, ou pale de nan remi, ou pale de site doudoun, wi Blaise Peterson gen moun, gen manb nan popilasyon sivil la ki ap viv nan zòn sa yo, gen moun nan manb nan popilasyon sivil la ki ap viv nan zòn sa yo e sa ki ap rive la matè mete gwo van panik. Gwo toumant nan mitan banb nan popilasyon an, tout moun se te plonje anba kabann, tout moun se te fèmen pòt ou di mwens al mete yo alabri pou evite pran bal mawon, wi gen de moun yo menm ki al viv nan zòn sa yo, menm lè se pèsonn e malfra yo jisteman selon sa nou menm nou genyen kòm done kòm enfòmasyon Yo pa teoorize manb nan popilasyon yo pa teoorize manb nan popilasyon an okontrè se mande yo ap mande avèk moun yo pou yo kapab tounen lakay yo sitou kèk grenn moun yo menm ki te kite espas la se mande yap mande avèk manb nan popilasyon pou yo kapab tounen nan espas sa yo Blaise Peterson men gen kèk grenn moun gen kèk grenn moun yo menm ki ap viv ki ap fonksyone lè sa bon lè sa miyò yo soti yo ale nan aktivite yo timoun ale lekòl moun ale nan mache men lè bagay la li menm li konplike tou lè bagay la li menm li konplike tout moun rete lakay yo pou evite viktim paske zòn y ap travèse yo se de zòn yo menm ki sansib ki frajil e ki difisil. Kounye a, an nou gade sa, se vre n ap sòti nan zòn sa yo, nan Kafou Marasa, Site Doudoun nan, Remi Poun, kote maten an la bagay la te yon jan konplike, men si n ap avanse sou zòn Pontaba pou n gade zòn sa yo, kòman sa te kòm sitiyasyon, paske nou konnen lè gen panik nan zòn sa, nan zòn pi devan sa yo, li konn panike moun k ap viv oubyen sa k ap fèt kòm aktivite nan zòn Pontaba, kòman sa te ye?
Nan zòn Pon Taba se menm konsta a Bès Pyèsonn enben depi nan maten de trè to e deblozay la li menm li te deklannche e m kapab di w nan zòn Pon Taba men kite m di w Pon Taba la se Kafou Fleryo e ki toujou bay vi se swa Kafou Fleryo avèk oubyen kafou marasa ki bay vi avèk pon taba si kafou marasa pa kòdyòm e se si kafou fleyo lapolis te gentan pran dè dispozisyon pou bloke sikwi sa pou machin pa monte pou ale bouke enben m pral di w pon taba li menm li te vrèman vrèman vrèman blanch pat gen aktivite ladanl paske moun yo yo menm yo te refize espas sa yo te refize espas sa e janm di w laprès pèsonn son. Son afwontman ki te deklantche li trè to e nan lè sa yo te gen elèv nan lari. Se vre l te gentan travèse uitè, men Blaise Peterson ba la vin tèlman konplike kounye a nan Pòtoprens, ou kapab wè uitè, uitè edmi, uitè trant nan maten gen elèv yo menm nan lari. Gen elèv nan lari ki ap rantre lekòl, ki ap pran direksyon sal klas yo. Si nan tan ou te lekòl la Blaise Peterson depi setè trant gon. deyò ou pap ka antre enben konnya frèm 8 è 8 è 8 è 8 è 15 8 è 30 se lè sa w wè elèv ap parèt ap frape baryè pou kapab rantre enben pou jodi a la jan nou vle a tout lè sa yo te gen timoun nan lari e se te gwo van pa ni gwo presyon kote ke dron yo menm yo t ap tonbe a ata menm timoun ki te lekòl yo menm yo t ap plenyen yo t ap plenyen paske e e sekous la te vrèman vrèman di li. Trè trè trè bosal pou jounen sida a sitou nan maten. Mwen menm mwen mwen vle sa petèt sa map di a petèt li pa li pa yon li pa yon lòd men petèt se gen dwa son konsèy msye sèten ke gen anpil moun kap tandem kap gadem sa e mwen kwè m pral bay dezi wi te gen ansyen minis enteryè oubyen sekretè deta Reginald Delva. ki te pale avèk de medya an Ayiti. Misye te fè apwòch koze dronn kamikaz k ap lage yo. Misye te di, Gon danje, gon malè nan koze dronn k ap lage yo. Pa bliye ke dronn yo fonksyone avèk siyal. Sa ka rive, pandan dronn nan anlè,

Sa rive deja, drone tonbe wè son pakèt timoun ki te mouri. Exact, nan Villa Solidarité.
Bon, mèsi, mèsi Désir. Bon, mwen bliye sa. Men kounye a, an nou gade, malgre jan sa ye, e wè resaman m te poze Claude Nader kesyon sou sa, m te di l, èske lise Jacques Premier a nan Kwadèboukè 3 fonksyone? Misye di m wi, byen ke se pa avèk menm kantite a efektif lan. Men lise Jacques Premier nan Kwadèboukè, se prèske menm lòt Kafou Marasa. Se zòn Site Doudoun nan Remi. E menm sou zòn sa yo. Sa vle di, ou imajine ke, pase, nou oblije pale, pase se lòm nou ye. E sa k fè, si, swa dizan fòs de lòd yo, PMC mèsenè yo, si yo gen yon operasyon y ap mennen, de serye de gran anvègir, ke yo planifye l, ke yo fè l, Si se mande, gade, si la polis ap mande, bon, li va oblije mande sa nou pou evite, pou anpeche bandi yo pa atake moun yo, men. Alò,
Pèz, pa gen mannyè non ke la polis e PMC ka epanye moun ki nan zòn yo. Paske yo pa ka anonse operasyon an. Egzakteman. Anonse operasyon an mande moun yo pou yo kite zòn nan. Ou tou mete. E si blan ou mete l sou men l pou l kouri pou l kite zòn nan? Exact. Malerezman ke moun yo ki ap viv nan katye sa yo kote ki genyen teworis yo ki ap fè ekzaksyon ladan yo, yo pa aranje yo pou yo mete yo alawotè de sitiyasyon an, pou yo konnen nan peryòd sa yo kote yo wè gen kèk zòn ki ap pran frap, yo menm timidman ofiramezi yo te dwe retire kò yo nan espas lan san lapolis pat menm mande yo. E wè sa w ap gade la a, blan sitiyasyon li ekstrèmeman enpòtan. E pandan lekòl ap fonksyone alongèd lajounen, operasyon polisyè ap mennen nan zòn Taba, nan plèn nan, kote ki gen fwaye gang yo. Epi PMC a lanse dwon kamikaz. Wè nan oran dè polisye. Kòmsa jiska prezan li gen de sispisyon sou li pou konnen eske se pa fè eksprè ke nèg yo te fè pou yo te voye dwon nan al touye polisye sa yo. Fòk nou serye, fòk nou serye paske Gendwa se 2 polisye ki gen detèminasyon pou yo te derasinen gang yo, kòm mèsenè yo menm fò gang nan toujou la pou yo kontinye kenbe kontra yo, yo elimine polisye sa yo. Pase m wè jiskaprezan enstitisyon polisyè la poko janm di anyen sou kesyon sa a. On konpayi militè mèsenè, li pa gen lòt bagay ki enterese l, se lajan atravè kontra ke l genyen an e se ensekirite ki pèmèt li jwenn kontra a e pa pral kouri pou l vin kraze l konsa. Mwen anpil moun nan ilizyon avèk pwòp tèt yo, panse ke Prince ap vini pou l vin rezoud sa k gen la a. Eben e e kpwen se egare ke l ye. Nou ba l yon va chalè, yon espas pou l fè lajan, li pral annik vin yon bon maten e li koupe sous lan, l ap fè l e ti kras, l ap l ap frape kèk ti zèfè.